Ya ya ya bon e Salye tout moun net E m fè ti video sa Jis pou m fon ti pale ansanm avè nou jodi a M pap twò long non men Lide m di m fè l M fè l koz m gon seri de kesyon ke m anvi poze nou menm ayisyen Kèm di nou pawòl Sa n genyen menm Eksplike m Bon petèt ke M avè nou chak jou, m pa m pa janm ka rive sène sa k nan may nou, ki sa n vle, ki ki pwojè nou pou peyi nou, pou tèt nou. M pa konnen, paske ou konnen nou kòmanse raz. Paske m wè nou sèmante ke se chet sèlman pou n fè. Non sèlman n ap fè l ak peyi an, n ap fè l ak tèt nou. E nou tou afiche yon konpòteman ki. ki moutre ke Ayisyen an li menm, dan la majè pati, tout sa nou renmen se kaka. But, eskize m ekspresyon an, men, nou kòmanse banm kè plen. M kòmanse rayi nou. Lontan, m te konn ap di yo, se peyi, se, lè m di peyi an, m pa pale an tèm de teritwa non, m ap pale an tèm de moun. M te kòmanse di, bon, peyi sa a se yon peyi moun pa dwe ladann. Men wè nan nivo nou kòmanse fè m rayi nou an, dèfwa m anvi m. M anvi wè gen gwo asteroid kap tonbe sou nou pase yo nou blèm nou raz sa vle di nou chwazi nan mizik se kaka sèlman poun tande but lè nou gon lèn pran yon seri de nèg tankou blaze one yon nèg tankou PIC yon nèg tankou ee kalib nou flòch sa yo avle di sa moun sa yo ap pale an nou pa yo pa bon pou nou yo nwi nou paske nou vle idantifye nou avèk shit avèk radòt sèlman m pa pral fè pèsonalite. Paske m konnen ke tout moun lib pou ke ou renmen sa ou vle. Men menm nan politik, se kaka sèlman nou fè. An pran yon vil tankou Tigwav, se moun ki pi pa bon yo se yo nou voye depite, se yo nou voye majistra. M pa di gen moun ki bon. Men antre le mal et le pire, nou ta fè efò nou pran sak mal la, men nou pran sak pire lan. Waw waw waw waw. M gon pwoblèm avè nou. Nou gen yon gwo pwoblèm avè nou. Paske, swa ke nou tout nou bwè pwazon nou touye tèt nou, oubyen nou, nou, nou, nou bay moun lapè, nou, lapè yo menm. Nou se yon pèp, nou swa gen, gade pou kounye a, gade yon, gade yon seri de mizik ki san fondman, ki pa gen anyen a revwa avèk anyen ki konsène nou, se yo kanlè. E nou gen yon bann medya, nou gen yon bann òganizasyon, yon seri de enstitisyon nan peyi a, se kaka sa yo y ap sponsorize. Institution yo kaka, moun kaka nan peyi a, menm legliz nan peyi an tonbe nan kaka. Sa vle di sa vle di se yon peyi kaka. Sa vle di lè Trump di ke nou se yon peyi de mèd la, nap nou stil kontinye ap pwouve l. Chak semèn nou fon kaka. Nou fon hit, nou fon seri de bagay ki pa gen rapò avèk imanite menm. Bagay bèt pap fè yo nou fè. Finalman nou kòmanse bay kè plen menm. ke nou priye pou Ayiti annik efondre, disparèt sou kat la. Pase nou genlè panse si nou kraze Ayiti oubyen nou nou afiche yon konpòteman kote ke gon seri de peyi lòt sè nan k pral pran yon seri de lwa pou yo di ke pa kite bann chen sa yo antre lakay yo paske se kaka sèlman nou konsome, se kaka nou fè. Nou nou pa twò fanyen pou moun ta di bon ok Ayisyen fè yon kou. Tout peyi gen pwoblèm m konn sa. e pwoblèm nan li fè pati de prensip vi an menm. Men, nou pa ka di m, tout bagay lakay nou santi, edikasyon santi, e sekirite, radòt, foutbòl, volebòl, yo, nou pa fè anyen k bon non menn, nou pa fè anyen k bon non, Ayiti pi santi pase yon chen k mouri depi 3 jou wi. Bon, m pa di, m pa joure nou pou m, pou m, pou m dekouraje nou, m pa di, m panse ke nou, si nou vle. Si nou dakò ke nou se moun, sa vle di nou gen tèt, nou gen sèvo, nou gen menm konpozisyon avèk tout lòt moun sou planèt la, nou ka toujou fè yon efò nou chanje sa. Men, jan m wè n ap kondi tèt nou la a, menm watè genlè pi enpòtan pase nou, paske mwen wè watè, sa n rele watè isit lan, Yo fè gaz pou pa nan avè nou menm ayisyen sa yo ka fè avè nou nou menm se kaka sèlman n pale mwen m fè dè eksperyans m gen lòt nasyon sou facebook mwen sou instagram mwen m wè kòmantè yo m wè kijan yo reyaji pa yon seri de bagay pa rapò a yon seri de bagay nou menm tout reyaksyon nou se reyaksyon shit tout sa ki gen yon sinifikasyon nan yon espas kou l rive ayiti l pèdi sans li nou transfòme l nan stil pa nou Men nan mizik la nou kòmanse nève moun, nèg kap vòlè mizik e nèg la tèl nèg yo tèlman fyè ke se vòlè yap vòlè nou yo dil nan mizik nou fè it sou bagay m pa byen repete bagay men fò n aprann sanksyone menm pèp sa menm fò n aprann apresye tou kòm fè nou dakò nou di bon tout sak bon nou pa mele avèl. Ah bon, nou son pwoblèm. Nou son pwoblèm, mwen menm dèfwa m di tèt mwen genlè ak tè Bondye fè Ayisyen an li pa t sèlman tè, li te melanje avèk kaka poul, kaka bèf, kaka chen, kaka kabrit paske nou pa konpòte nou an moun menm. Menm o nivo de politik, nèg ki vòlè se yo n renmen. Nèg a, ou ap wè bagay vòlè a, kòmsi bagay koripsyon tèlman vin yon bagay ki alamòd kounya. Nèg la fin vòlè yon pil lajan pou yon pèp ke pitit mwen, pitit pitit ou pap janm ka peye, nèg la kanpe sou tele li di bon ok wi m vòlè kòb petrokaraibè a men sa m fè avèl men sa m fè avèl oh m pral fè kanpay avèl an 2022 nap griyen dan nou shit man te wè video sa li pap hit non si m pa di nou langyèt manman nou ladann paske nou fout nèvan m fout nève mwen menm yon peyi se inivèsite kap fèmen ladann gran prizon ap konstwi tigwav pandan ke lise ap kraze. Tout bagay nou fè yo tèt anba n fè yo devan dèyè. Men a la fen. Ke lanmè a moute l pote nou tout ale men pase m pa wè sa nou itil limanite non okontrè se bak m wè n ap fè limanite fè. Bagay bagay limanite pase depi lontan tankou bagay lè w wè yo bay kou an moun ap di wè e yo n fèk ka ap fè. Bagay l depi lè lòm pot ko sedantarize yo te a leta nomad travèse dè kilomèt a pye avèk tòch bagay nan men yo Se yo mwen afè nou sot jis chili nal bon sa pa problem men o mwen ayisyen fon bagay pou moun bat bravo nou fon bagay pou yo di pou lè jezi vini l di ok e kom yo di jezi gen pou l vini pou yo di ok te gon pèp ki te fon bagay bon mwen mgen peson gen lè e manti m pat janm fè 1804 vre gen lè m pa konnen e fransè yo ki te nève yo wè nou tro santi la yo nève yo kite m pat kwen de fè m pa kwen e pèp sa ki te fè 1804. ki te fè bay Napoli yon pil radot sa yo nou te bat non fò n aprann gen nen nou sanwont nou visye nou sousou nou tout bagay e menm lòt bagay m rayi lakay nou kòman fè nou yon pèp nou chwazi tout sa k pou nou n rayi l nou rayi lang nou nou rayi manje lakay nou nou rayi koulè nou e nou pa wè nou enbesil lòske moun nan vin fè w konprann ke Bondye yon grimo l te.